Ti mache plis ak Jemaisha Autosale Cargo Shipping vin solisyone pwoblèm nou, sitou pou nou menm ki bezwen voye efè pèsonèl nou ak machandiz nou nan peyi Dayiti pa avyon oubyen pa bato. Kounye a, tèt chaje nou fini, nou gen ti koli, anvlòp, papye enpòtan, bijou, bwat katon, bal pèpè, sak manje, pyès machin, pyès elektwonik, dwoum, elatriye, se rele yo kounye a nan 954 825 59 62 oubyen nan 305.

Zero zero. Woy! Hey! Wouff!
Oh oh! Machè m gon istwa pou m ba ou pitit. Avan yè m gon zanmi m kap banm on zen. Map mande l, li di m li pral touye m. M di bon kouman l pral touye m nan paske m poko ka konprann kouman l pral touye m deske zam la prale sou mwen li di monchè. M gon nèg. Nèg la tout jounen nèg la ap ekri m bagay, poze m kesyon, bagay, mande m kisa m renmen, bagay sa yo. Men nèg la pa janm envite manzè sòti. Epi yon jou konsa, epi nèg la di cheri, m ta renmen pou fè yon ti sòti ansanm avè m. M di a la, zanmi m nan men m, tande sòti. E nèg la pa janm envite l sòti, se pou la premyè fwa. Li abiye l byen fre, byen bèl bagay. Ou konn bout fanm. A, mete l byen fre pou l sòti a misye. Dabò men m.

Epa vre Monica Son istwa vre wi ke map rakonte Epa bagay fab non Bon istwa Misye mennen l nan manifestasyon Ou kon n sak pi rèd la lè ou rive nan manifestasyon Manzè lè a tou fre abiye byen byen fre pou restoran ou bagay kelkonk Lè l jwenn li nan manifestasyon Li rezi li pa di misye anyen li rete nan manifestasyon Epi grangou vin bare yo Ebyen yo pase nou yon bar yal fon ti manje bay sa ou Konya Ebyen yo tou al pase restan an la Wi Konya la manzè menm ki pa vreman renmen bwason gazeuz Epi konya li chwazi yon ti famosa poul bwè Oh oh M te kwè nèg la panse se famosa manzè renmen.

Pigaw janm bliye ke nou la pou nou pote enfòmasyon ke ou pat janm konnen e petèt ke ou te kapab konnen yo men ou pa fin konnen jan ke nou ba ou lan e a lèd de enfòmasyon sa yo wap rive fòme tèt ou. Jan Maïka sot dil la nou konnen nou pa ka pote bagay ki pa bon pou nou men e ti tan poz lan fòk nou pranl ebyen si jan ke nou pote pou ou jodi an se kèk pwen Nou pote pou n aprann mesye yo kòman pou yo kapte yon fanm lè l nan vi yo. Ebyen n ap pran ti poz lan, n ap tounen talè.
Mezanmi nou tande nouvèl la, ti mache plis ak Jemaisha auto sale cargo shipping vin solisyone pwoblèm nou sitou pou nou menm ki bezwen voye efè pèsonèl nou ak machandiz nou nan peyi dayiti pa avyon oubyen pa bato kounye a tèt chaje nou fini nou gen ti koli Anvlòp, papye enpòtan, bijou, bwat katon, bal pèpè, sak manje, pyès machin, pyès elektwonik, dwoum, elatriye, se rele yo kounye a nan 954 825 59 62 oubyen nan 305 244 83 00 y ap vin pikòp machandiz lan lakay ou e yo pral delivre l swa nan Gonayiv, nan Kap Ayisyen, nan Senmak ak nan Pòtoprens.

Kòman pou gason yo aprann kapte yon fanm ki nan vi yo? Ebyen, premye pwen an, li pa lòt ke atansyon. Ki pa diferan de sa ke nou te di menm pou fanm yo pou yo kapab kenbe yon gason. Ou konn sak, sa m, sa m kapte pandan Stacy di atansyon? M panse se atansyon w di m wi, kòm si se atansyon Yureka, atansyon avèk sa w pral di yo. Non. Ou konnen mwen menm m pap sere mwen menm. Lè map pale, map pale nèt ale. Men lè w di m atansyon an, m gentan panse ke w di m, atansyon wi, gen bagay fò w pa di w apa. Fò w pa bay sekrè medam yo. Pa bay sekrè medam yo, Stessie. Pa bay?
Kòman w ta fè pa bay la? Mezanmi fòk nou bay yo paske nou menm tou nou bezwen pou mesye yo kapte nou. Nou bezwen pou mesye yo kapte nou, nou pa vle medam yo soufri. Wi, egzakteman.
Paske mwen menm m pa twò renmen bay kòmsi. M tande twòp fanm kap soufri nan lanmou mwen menm m tandel twòp men mesye yo nou pote ti poul pou nou bon poul la pou nou konn kijan pou nou kapte fanm yo donk atansyon an nou konnen se yon bagay ki vrèman enpòtan nan yon relasyon ke nou jan ke nou toujou dil e nap toujou kontinye dil paske sa li fè yon premye pa nan vi 2 a 2 yo. Donk, lè w gen yon fanm nan men w, ou konnen ke fanm s on etre ki tèlman sansib e nou konnen ke li sòti de nou menm, donk, gon bagay ke m vle nou konnen tou, nou konnen ke fi, avan ke Dye t ap kreye nou, li te fè gason dòmi pou l te retire fanm anndan nou. Ki vle di, fanm nan li sòti nan zo kò tou. Fanm nan s on etre ki bezwen anpil atansyon. E atansyon l bezwen an se yon se yon atansyon ki stab, kòmsi ki sipoze ap fèt de tanzantan. Se yon bagay k ap fèt jodi a l kòmanse, demen si Dye vle l kanpe, apre yon lòt mwa, apre yon lòt mwa l ap fèt. Se yon bagay li bezwen l de tanzantan nan vi l pou l kapab konnen ke moun ki nan vi l la li spesyal pou li. Donk pou m fè pwen sou sa Micah ap di a, Micah gen anpil gason kòmsi e gen yon bagay yo pa ka konprann. Ou wè atansyon ke w te konn bay fanm nan avan ke li te ansanm avè w la, si tout fwa ou te ka kenbe l depi jou l antre nan vi w la pou jiskaske nou pa ansanm ankò, m pa konnen si nou pap ansanm ankò oubyen nou fè sa n ap fè a, li t ap vrèman vrèman enpòtan. Men domaj Mesye yo atansyon yap ba ou a se pandan yo poko bon an, pandan ke ou poko ansanm avèk yo a wap jwenn yon pil yon pakèt atansyon,
dè ke manje a fin nan bouch yo kounye a yo twouve li tèlman pou yo, donk gen bagay yo neglije yo paske yo panse fanm nan, fanm nan avèm, fanm nan avèm nèt, menm si m neglije l lap stil toujou avèm. Se pa sèlman sa tou non Stacy, mesye yo toujou di ke Yo pap yo pap pran menm si yo renmen fanm nan yo pap moutre ke yo renmenl a san pou san yon fason pou fanm nan pa pa pran pye sou yo bon ki bagay sa mezanmi lanmou konn gen limit ou renmen yon moun se bal tout atansyon ki merite pa yon bagay kòmsi m renmen fi a o si m monte manzè m renmenl twòp lap lap fè tenten sou mwen lap pasem nan rizib non cheri lap ba ou wap menm pa mande kòmsi. Pou se sèlman ou menm kap bay moun nan atansyon poul pa ba oul tou, men si moun nan ap ba w atansyon ou menm tou sipoze bal atansyon. Li sipoze resipròk. Exact. Donk gen majorite gason toujou panse sa. Letan pou yo ta bay fi a atansyon, pou yo ta kole sou fi an, pou yo ta tout bagay pou fi an, pafwa yo lèse fi an yon bò epi yap Ohh yap bay blag a zanmi yo yap sòti a zanmi yo yo pral tchuipa avèk zanmi yo donk fi an li menm li bezwen sa e dè ke l pa jwenn bagay sa yo ou menm petèt ou ka toujou rete nan relasyon an men fi an li menm li pral gen tout pwoblèm ki te ka egziste nou konprann donk dezyèm pwen nap touche se toujou prèske menm bagay ki te pou medam yo se afeksyon donk sa medam yo viv de li. Imedyatman, fi an pa ka jwenn bagay sa yo nan men w. E kòmsi m ta di w, wi, souf li ap monte, men fi an p ap viv. Ou konprann sa m di w la? Li p ap viv. Donk, mesye yo, pran sa, pran bagay sa yo an chaj. Kote, kote yon gason kapab sipòte, fanm pa ka sipòte bagay sa. Paske fanm nan, li renmen afeksyon. Li renmen kòmsi lè w ap di l manmi, byenke manmi pa renmen bagay sa non.
Donk, lè nou di fi an pa ka soufri. Kòm si menm li gen dwa rete nan relasyon an, men l ap soufri anpil. Ou konprann?
E pa nan sans kòm si lè nou di l pa ka sipòte an, l ap kouri al jwenn yon lòt nèg. Non, li p ap kouri al jwenn yon lòt nèg. Men li l ap nan yon soufrans ki egzajere pandan l nan relasyon an. Egzakteman.
Donk, medam yo renmen ti afeksyon, yo ba yo afeksyon. Ou p ap peye yon goud pou sa mezanmi. Bay moun nan afeksyon ke li merite.
Ya bon, menm si kòm si ou pa ta gen tan men kreye tan, ou konprann, kreye tan pou fè moun nan santi lap viv paske se sal bezwen. Bon, ou wè fi an gendwa gen bagay ki te ka plis enpòtan li pa jwenn yo men sa yo ki de baz la, ti bagay de baz sa yo li jwenn yo lap santi lap viv. E twazyèm pwen nou pral touche Maïka se. La jan.
Eske fi renmen la jan vre? Eeii.
M souvan tande moun ap di ke fi renmen la jan. Eske se vre? Bon.
Ok. Mwen menm m ka di gen fi, gen fi ki ka aksepte soufri ansanm avèk yon gason Pandan ke gason an poko ka fè anyen. Ou konprann sa m di w la? Gason an poko ka fè anyen, li poko ka travay, fi an renmen l, li aksepte soufri avè l. Men, ak espwa nèg sa a, l ap gen pou l travay, l ap gen pou l ka ba l kòb. Ou konprann sa m di w la? Donk, menm si fi an ap travay, men, l ap toujou vle kòmsi nèg sa a ki nan vi l lan toujou ap ba l kòb. Se pou m di ou, fi renmen kòb. Fi renmen kòb. Kiyès ki ka viv san lajan? Pa gen, egzateman, pa gen moun ki ka viv san lajan. Ou kapab toujou gen lanmou, men si pa gen lajan, se lajan ki pou, kòmsi, gen de seri de bagay ou bezwen fè nan lanmou an, se lajan ki pou fè l, si pa gen kòb. Donk nou kapab di, nou kapab di, nou pa di lajan gen premye plas, men li se youn nan eleman enpòtan Pou w kapab toujou kapte yon fanm. De preferans, an nou pa di ke fi renmen lajan. An nou di pito ke fi pa renmen gason ki di. Tankou w ansanm avèk moun nan, moun nan konnen w ap travay, w ap touche kòb. Sa k rele kòb la wi. Lè fini, ou pa panse avèk moun sa si l egziste. Ou pa menm panse a bezwen l. Lè moun nan gen yon pwoblèm, li bezwen ke ou ede l nan sitiyasyon li ye a. Ou deja pa la. Potan lajan ou okipe yon lòt bagay. Fi pa renmen. Ou byen ou ap okipe afè ou, ap okipe afè fanmi ou, ap okipe afè zanmi, epi li menm li la ou pa janm di l anyen. Fanm renmen sipriz. Lè ou gen kòb la ba ou menm si Gen gason ki panse tou se bay fi an kòb, bay fi an kòb. Non. Ou ka toujou ba l kòb. Tankou yo toujou di yo di yo pa ka konprann fanm. Pafwa tou fòk Pafwa tou se pa lonje kòb lan ba li se bay fi an kado Fanm renmen kado Exactement Fanm renmen kado Li pa bezwen konnen si ba la te vann 10 goud si l te vann 25 goud men pafwa ou ba l kòb lan yon lòt fason. Ou pa lonje 2 mil goud, 3 mil goud, 10 mil goud, m pa konnen kantite kòb ou vle ba li an, men ou achte yon bagay, ou ba li. Ou konprann sa m di w la? Bon, yon gason pran nan men m yon ti flè. E fanm tèlman renmen flè, yo pa ka imajine avèk sa. Mwen m tèlman jwenn moun k ap plenyen pou bagay flè a, ta sanble pa gen bagay sa ki vann ankò. Li vann, mesye yo p ap achte l. Yo vann li. Si te genyenl m sur ke mesye yo tap achte. Petèt ke lè yo vann tro chè. Anpil fi, anpil fi ap plenyen pou bagay sa wi. Mwen menm m renmen ti flè m pap bay manti m renmen e tout fi an jeneral èske w pa renmen flè. Tout fi si sof si bon m pa konn ki ki jan de fanm ki te ka pa renmen flè m pa wè. Fi a renmen lè lè kòmsi jodi a w soti wal travay lè w antre w vin ak yon ti flè pou moun nan woo moun nan ap kontan menn chet jodi a marim banm flè. Petèt petèt sa pral depan nan ki okazyon ou bay moun nan flè a li ka. Pa pa gade sa Men tout fanm renmen flè Epi tou ou pa oblije genyen yon milyon pou bay moun nan Pou fè kè fi a kontan Se sa ke ou ba li Fason ke ou ba li Lè fi a pa mande ou yon sachè sirèt Ou pa bezwen pote l ba li Yon grenn sirèt lan ap sifi pou li Donk ou pa bezwen chache pou vin avèk anpil bagay Pou fè moun nan kontan Pou otan yon senp ti bagay ou te ba li Gentan fè kè l kontan Dènye bagay n ap touche Micah ki ka gen petèt plizyè bagay anndan l se sòti, abiye, epi medam yo renmen nèg ki gen ti kò tou, ou konprann, medam yo renmen. Fason ke ou fè ti ou travay sa ou ti kòt lan. Egzateman. Ti sòti an, fi an bezwen l fòk nou ba li l, epi tou fòk yo sensè, fòk mesye yo sensè, fòk nou serye tou ankò. Non, bagay sa la se difisil, si gason, la se difisil pou mesye yo sensè avèk mennaj yo, men m panse ke. Se pa twò grav nou ka nou ka jere sa mesye. Ok mesye ankò fòk nou cool relax mezanmi relax a moun nan epi dènye bagay la fòk nou fè moun nan konfyans fòk nou sansyèl tou mesye. Ah wi sa sa enpòtan anpil gonjon manyen fi an bay gonjon pale avèk moun nan. Ok men an fòl dous.
Wi gon jan w met moun nan sou kabann nan tou. Ok mwen ka. Bon m kite sa la. Se te konsa, tout sa nou pote pou ou jodi yo mesye rale kaye nou pran nòt nou pa vin di tenten. Se konsa nap mete fen nan emisyon nou pou jodi an pa bliye 2 zanmi w kap prezante show sa li yo pa lòt ke Stacy